minim jin minim kadè jinyò jodi an se sa avèk nouvèl ekip sa nap pwone ministè jenès spò jodi an li kòmanse avèk travay sa chanpyona entèskolè yo men nou menm nan nan nan nan lojik kontinite e amelyore inove a nou pral mennen tout lòt disiplin yo atletism e e e judo karate sa vle di se pa. Tout timoun ki gen menm aptitid. Gen de timoun ki gen aptitid pou jwe foutbòl, genyen ki gen aptitid pou jwe baskètbòl, genyen ki gen aptitid pou pou pou atletis, pou jido, pou karate, pou so an wotè, pou pou jwèt e e e e serebral yo tou pa egzanp e damye, echèk e e e e chekè. Sa vle di ou genyen jodi an fò n pran tout jwèt yo nou mete yo sou yon tab pou n kòmanse fè chanpyona entèskolè nan tout. N di sa nan 10 depatman peyi a. Se di pou n pa oblije di paske on nèg soti nan senkyèm seksyon kominal gran gwa, nèg sa pa ka vin on gwo atlèt.
M pral m pral m pral fon ti pale sitiyasyon politik jeneral la men anvan m pral poze w kesyon nan sans ke lefèt ke w kandida de depi avril tout moun konnen w kandida e jisteman ou pral ou pral nan yon kontinite èske kounye an Jovenel Moïse gen input li nan an n di Desizyon politik prezidan Martelly kounye an a lenstan. Nan sa kòmsi eske eske misye rele w pou mande w yon ti konsèy oubyen eske misye di w si n fè sa a eske l ap bon kòman kòm kòm kòm ou menm ou. Bon Jacques m gen anraj fò m di w li m pa ka kache w nou nou nou travay anpil ansanm pa egzanp si w gade nan bidjè sa w ap swiv e bon bon lè m di sa kòm benevòl ki bay de konsèy e konsiy la w ap wè ke agrikilti an Nan bidjè 2015-2016 la, w ap wè gen de mouvman k ap fèt soti akwakilti a pou wè menm si gen de gen de fòmil, gen de prè, gen de bagay konsa ki ap fèt. Men nòmalman se su se sou pale paske moun kman ansanm avè rezidan souvan. Nou sot fè on kanpay lejislativ, nou fè 31 jou ansanm, nou pale tout bagay. Se vle di w ap wè anprent vizyon an kòmanse.

Nou gade bagay yo très optimiste. Nou panse ke le cap est maintenu vers le pour le pour le pour le 25 octobre. Gen ti gen bagay pou korije, gen bagay pou nou pou trete. M panse nan nivo konsè konsèy elektoral yo, nan nivo konsèy elektoral la mesye yo kon konseye yo mesye dam yo trè trè sou sa, yo gen anpil kapasite ki pou pèmèt yo korije sa ki pou korije. Mwen ta panse ke sa yo menm ke sa l vini pou yo pou yo fè analiz pa yo. Nou menm nou nou se de jwè. ka blag nou pou n fè kanpay nou e pou n pou n kapab al nan eleksyon an pou n genyen pou n vann vizyon nou an pou pèp ayisyen an ka achte l e m panse m panse se nan wout sa nou pwale. Jisteman pandan pandan pale nan wout sa a wout sa a genyen e e kanpay elektoral yo ki pral fèt gen plizyè lòt kandida e ki ki nan kous la ou sipè konfyan e sou kisa ou pral baze kanpay ou? Kanpay mwen nou m kwè m kwè tout moun k ap tande m konprann li li se li li baze sou sou 3. Tèm trè fò ki rele kontinwite, ki rele kontinye, twa vèb hein, kontinye, amelyore, inove. Seyè Jezi nou pral kontinye tout sa ki bon yo, nap amelyore sa pou nou amelyore epi nap vin avèk anprent nou, nap vin ak inovasyon an paske kisak mete nou la jodi an se paske nou sispann inove pandan 60 an nan peyi sa. Seyè Jezi nou gade nan katran edmi gade kisa yon administrasyon politik fè. avèk yon leta ki poko yon leta ki poko ki poko chanje paske fò n di refòm enstitisyonèl la poko fèt reyèlman li inisye men l poko fèt sa vle di menm leta ke ke administrasyon prezidan Martelly a rive fè tout chanjman sa yo ke w wè a sa vle di jodi an nou sou chanjman sa yo n ap al kontinye nou asime l nou pral amelyore sa vle di n ap n ap pote de de de korektif ki chak kote gen pou n pote yo epi n pral fè inovasyon an. Vrè tèm nan, konsèp la se inovasyon an. Ki sa w ap pote? Ou pa ka di w se yon kandida alaprezidans pou w pa gen yon bagay ou wè ou pote. Se pa vin di ou vin pot tout bagay, non. Jodi an, mwen menm m ap vini avèk la modènizasyon de lagrikilti. Nous allons moderniser l'agriculture pou mèt Ayiti sou la kat mondyal de peyi ekspòtatè de pwodui agrikòl e ki ka pèmèt ke anplwa kreye pou n respekte eu sakre lanplwa paske chak ekta, chak kawo tè ke w mete an valè nan yon peyi ou kreye ant 4 e 6 anplwa. Si nou menm nou rive pandan 5 an mete 100 mil ekta tè an valè, n ap ka kreye antre antre 400 e 600 mil anplwa anndan peyi a. Se sa vle di pou l fèt, nou bezwen nou bezwen yon administrasyon piblik ki ki ki fòt. Se pou sa jodi an refòm enstitisyonèl lan ki kòmanse, ki inisye sou administrasyon prezidan Martelly a se yonn nan bagay ke nou trè fokis sou li pou n kontinye refòm enstitisyonèl sa a pou n ka gon leta ki o sèvis de la popilasyon lè leta sa pou l sèvi pou pou popilasyon an fè menm leta sa fò l o sèvis de lantreprenarya fò l o sèvis de de sa n ap pale a la de modè de modènizasyon agrikilti an sa vle di fò n pa gon leta ki chita sou yon yon nipotis ki chita sou sou sou sou de de trafik denterè e denfliyans se sa ke nou menm nou n ap pote n ap pote. Anndan modèl politik sa yo di an, n ap pote yon nouvo modèl ekonomik ki se nou pral ale vè yon modènizasyon de lagrikilti, yon fòm dekonomi solidè. Sa vle di avèk peyizan yo ki kote yo ye nan paske nan pwodiksyon agrikòl la le peyizan è le nè de la gè. Ou pa ka di ou pral fè agrikilti san peyizan. Yo pa gen kòb, yo ilegal. Yo pa yo pa gen gwo lekti ak ekriti men se moun yo ye, se ayisyen yo ye fò n pran resosabilite nou se frè nou yo ye nou pa ka vle kreye yon sosyete apa epi yo menm pou n kite yo apa jodi an fò nou menm nou al jwenn peyizan yo avèk konesans nou avèk mwayen nou avèk kapasite nou pou n leve peyizan apati de la peyizanri, paske tout tè agrikòl yo se nan peyizanri an. Gen yon difikilte ke mwen mwen reyalize nan nan pouvwa politik bò isit la. Kisa li ye Jovenel, se ke ou ka gen tout bèl ide yo, ou ka deside gon bèl ekip ou monte, epi kounye an konfigirasyon politik la pèmèt ke w fè de konpwomi, vè de chanjman, epi ou pa reyalize vrèman sa ke ou menm ou te vle fè yo, avèk sitou ou vin gon difikilte, ou limite nan le tan. e lespas tou nan la mezi ou pa egzanp ann pran ak Biden ak vis gason sa pase 3 premye minis 4 premye minis 4 iyèm premye minis lan eksetera e konfigirasyon politik ankò yn fwa pa gen eleksyon pa gen palman tout jan de bagay sa yo e kòman ou menm kòm kòm kòm prezidan de la repiblik ki pral antre nan batay sa a e evantyèlman kapab wè e e kontrent sa yo kòman ou petèt ou pare pou pou pou pou pou pou. Pou pou di nou pap bege pou nou pare pou afwonte obstak sa yo e petèt chanje dòn nan pou ke nou gon peyi ki premyèman pezibleman politik sa vle di nou gon peyi pezib pa gen twòp twoub politik pa gen pwoblèm isit palman monte kont ou menm oubyen ou paka raktifye premye minis pa w Kòman, kòman, kòman ou wè bagay sa yo ki pral vini la, ki evantyèlman pral vini piske e konfig, lè n gade rezilta ki ki soti nan lejislatif yo la, vle fè kwè ke n ap gen yon palman ki plizoumwen miks pa rapò a e pati politik e konfigirasyon politik ki ladan l. Vwala, se, fò m di w sa se yon trè bòn e yon trè bèl kesyon. Ou pa gen, paske le, le parlement, le, le pouvoir législatif est le. Ko-depozitè de la souverènte nasyonal. Sa vle di lè w di ko-depozitè, ou konprann sa vle di prèske li gen menm pouvwa, pou m pa di li gen menm pouvwa avèk egzekitif la. Jodi an, ou pa kab monte yon pouvwa politik ann Ayiti pou pa pou pa genyen yon kon konjigezon antre twa pouvwa yo, sa vle di yon koyezyon si w aksepte ant twa pouvwa yo, egzekitif, lejislatif, jidisyè. Men lejislatif lan li ekstrèmeman enpòtan pwiske yo menm se yo ki vini. Avèk tout pwoblèm aryè peyi an paske yon depite pou l eli li gen li gen se kolektivite yo ki vote depite a. Yon senatè pou l eli se komin yo ki vote senatè a sa vle di atravè kolektivite yo. Jodi an mesye sa yo sèl jan ou menm Pou kapab pote w plis a peyi sa fòw konjige avèk yo. Se pou rezon sa ou wè talè a wè si w swiv. Mwen trè agrikòl e m trè rejyon. Paske an prensip rejyon yo se yo menm ki pral pote son ansanm se ansanm de rejyon ki pou fè peyi a. Nou menm palman an pou nou se li menm ki yonn nan pi gwo moso. Mwen panse ke depi jodi a mwen menm k ap pale dèyè mikwo sa la gen de gwo travay nou kòmanse fè nan nivo depite. Senatè ki pral eli pou pou n kòmanse pale avèk yo su lè zenterè siperyè de la nasyon. Sa yo pa fòseman nan menm pati politik avèk. Daprè mwen menm, li pa oblije. Sa vle di pou n konnen ke nou gen peyi a dabò, epi le rès answit. Sa vle di pou n konnen ke ou menm ou senatè pa egzanp nan Grandans. Men pa bliye Grandans s on zòn ki. Sou zòn de pwodiksyon pou dinyam, de kakawo, de ki te gen lontan Chada te konn pwodui kawotchou nan Anse des Noc ki gon bèl plèn e di jodi an kòman on nèg ou senatè Grandans kisa pou n pale ansanm pou n wè kouman pou n fè pou n dezanklave depatman sa ki pou pèmèt pwodiksyon l vin soti nan eta l ye a pou n monte l pi wo. Se diskou sa a jodi an menm nou menm nou kòmanse genyen avèk tout tout Depite, senatè ki pral nan dezyèm tou yo, kèlkeswa nan pati ke w ye, se pa yon kesyon de wi nou konnen nou gen pil kandida nou nan phtk ki bon. Nou pa pral, nou menm kandida phtk nou yo, nou ap goumen pou n al nan eleksyon pou nou goumen pou yo pase. Sa se si pou yo reyisi dezyèm tou yo. Men sa pa anpeche ke konpetitè yo, ke nou kòmanse pale avèk yo. Pou n di yo, pou n vann yo vizyon nou an. Pou vizyon nou an n ap vann yo a, sa ka pèmèt. Nou sansibilize yo pou kote n pwale a pou n pa oblije vin kreye de divizyon, pou n pa al kreye de pwoblèm, de bagay steril antre de pouvwa yo epi ki pral prejidisyab pou peyi a. Paske sèl moun ki pèdi lè gen divizyon se Ayiti. Sèl moun ki genyen lè gen inyon, lè gen antant se Ayiti. Ou son egzanp de de succès, de tenacite et de motivation par rapport a lè w rakonte istwa w sou kreyasyon Auto Parts la, Usine Dlo a, Agritrans et tout rès sa ki vini avèk yo a, gen yon tandans ki vle fè konnen ke petèt m ka reyalize l, gen anpil moun ki wè pa gen pwoblèm Jovenel pale la, misye pale byen wi, li gen bon vizyon, men moun yo pa soti al yon kote. Èske petèt ekip kanpay nou gen plan sa pou jisteman Rebay moun yo konfyans dan le vòt, dan devwa sivik yo ki se vote, e pèmèt ke moun ki eli yo se definitivman moun ki lejitim e ki genyen vwa majorite a.
Definitivman sa son, sa son gwo pwoblèm. M pran, m pran legzanp dènye eleksyon k pase, dènye eleksyon an, eleksyon lejislativ yo, ou wè ke lwès patisipe a 10 pousan nan eleksyon yo. Sa e di Kote ki te fè pli gwo skò m kwè se depatman Nòdès ki patisipe a 37 pousan. Men nan yon eleksyon jodi an kote nan kafou k Ayiti ye jodi an, fò n ta gon popilasyon k aksepte patisipe a 80 pousan nan eleksyon yo ki pou ta pèmèt ke reyèlman peyi sa a gon repons ki bay ki di bon men ki bò nou vle peyi a ale. Mwen konprann pozisyon sèten moun ki di w ke afè afè Ayiti pa enterese nou men wap viv ladan l. Lè l bon l bon pou nou. Yè bato sa k pati Kalang al May la se fyète tout Ayisyen. Se pa fyète yon Ayisyen. Se pa fyète Jovenel Moise ki te inisye pwojè sa jodi a k pa menm prezidan l, ki pa menm prezidan konpayon l. Se fyète tout Ayisyen. Mwen panse ke vizyon sa a, mwen panse ke gen anpil lòt kandida ki gen vizyon pa yo. Que le meilleur gagne. Ke meyè vizyon an se li k ap gaye. Mwen menm mwen dil mwen vin a vizyon pam nan klè si map em konnen map map goumen m pral gen avèk li paske m konnen peyi a gon pwoblèm de pwodiksyon grav nan pwodiksyon an jeneral men m pran on on segman nan pwodiksyon sa vle di ou nan pwodiksyon ou konnen ou pral gen agwo endistri ou pral gen endistri de de de de des endistri de de de ou pral gen kòdonnri paske ann pran jodi an si w bezwen on kòdonnye son sirè de bòt ki ki ki ap. ki ap netwaye soulye w son chan se li k tou gen egi a ki pou koud ou soulye w yo men lontan nou tout la nou te konn site pwovè nou te konn olenpik nou te konn wèlko nou te konn bata dèyè bata se se te de se te de se te de zizin ki te gen nan peyi a ki te konn pwodui soulye pou pou timoun lè lekòl ouvè ou wè ou wè. Tout moun, paran timoun pral nan Site Pwovè, sou Gran Ri pral achte soulye, yo pral nan Bata pral achte soulye, Tenis Olenpik pral achte tenis. Men jodi a se nan lendinyite moun ki moun fèb mwayen yo tonbe. Se yon pèpè pou yo achte mete nan pye timoun nan. Se yon soulye dezyèm men. Se yon tenis dezyèm men. Sa vle di pwodiksyon an lè n di sa li anglobe tou sa. Men anndan travay la tèlman anpil. Nou, sou eksperyans pase yo, nou wè ke nou menm nan 5 an, nou priyorize la modènizasyon de la pwodiksyon agrikòl, sètadi la grande production pour l'export et la consommation locale. Ou gen pratikman, jan n di, yon mwa edmi pou fè kanpay. M sèten ke l ap, pandan ke w sot fè 31 jou, jan tou di a, ap fè kanpay tou, ou sètènman konn espas yo. Èske gen de, Gen de zòn byen patikilye ki enterese w, nan sans kòmsi se la pou w fè plis fokis. Kòman ou pral fè kanpay nou yo? Kòman ou pral fè miting yo? Petèt pou depite, senatè yo te ale nan fen fon peyi a. Kòman ou menm konfigirasyon kanpay ou monte la pou pwochen mwa? Mwen menm m mande ekip la sa. M di sa, m trè rejwen w. M redi m, m redi w lan ankò klarè. M ta renmen al nan tout peyi a. Pandan yon mwa edmi an, m ta renmen pa rate yon kote. M ta renmen pase tout kote. Pandan yon mwa edmi pou m fè Kampala tout kote. M konnen ekip de Kampala yo menm yo gen estrateji yo, yo pral priyorize zòn ki gen anpil elektè, m konnen sa. Men mwen menm Jovenel Moïse, mwen vle fè Ayiti dan son antye, dan son entegralite pandan kanpay la. Se pou moun yo konnen wi jisteman pou vote. Paske lè m ap gade foto rasanbleman ki fèt yo, anpil moun vini epi lè w ap tande kantite chif moun k al vote se tris. E m kwè ke fòk nou definitivman ranfòse kanpay edikasyon sivik moun yo pou moun yo konnen ke yo ka renmen prezidan an, yo ka bat bravo pou li men fòk y al vote l. E sa trè enpòtan pou yo vote l. Nou pase anpil tan ap pale.

Nan yon radyo kote ou ta pou pèdi dan la prezidan se mwen yo pou ta pou animatè mwen menm mwen te fè entèvyou avèk ou monchè se se se ton plezi m te gen yo m panse ke oditè m yo e trè edifye pa rapò a vizyon pa w moun ke w ye e ki detèminasyon ke w genyen m kwè tou ke e li enpòtan ke tout moun ki gen vizyon menm jan avèk ou paske w pa ou pa ou menm sèl la jwenn la pawòl sa a pou yo bay moun yo piske m panse se sa ki pral rebay moun yo espwa ke peyi a. Jisteman gen moun ladann ki kapab travay pou chanje l e kwè ke mikwo pa m louvri jisteman nan sans sa a e m trè kontan w se premye kandida la prezidans ki pale ladann li. Monchè m swete w bon siksè nan eleksyon yo. M konnen ke kanpay nan pap fasil, m konnen w gen yon ekip solid kap travay avèk ou epi n ap tann rezilta yo. Mèsi Clavel e m ap m remèsye. Tout moun ki te pretem zòrèy yo maten an pou yo tande nou sou show sa sa fèm sa fè nou plezi e se pap se yon premye men se pap yon dènye m Clarel je je suis à ta disposition nenpòt ki lè fèm konnen Mwen petèt na pale nan telefòn pandan w pandan w nan kanpay nan kote kèlkonk e pou pou n fè pou n fè ti pale. Voilà, mèsi. Emisyon sa yon emisyon mizik anpil moun panse ke e. Se yon aza ke m resevwa yon kandida la prezidans. M ap raple tout moun ke an oktòb 2010 nou te resevwa Charles Henri Becker isi a. Dayè, an pasan, Charles Henri Becker se te premye moun ki te pale nou de kolera, paske lè sa a misye te an kanpay nan Latibonit e misye te oblije ede de twa moun. M gen entèvyou sa a petèt yon bon maten m ap fin tande l. Donk emisyon an se yon emisyon ki ouvri, se yon talk show ke li ye, nou resevwa tout kalite moun pou nou pale tout kalite bagay e nou resevwa. Gen yon kandida a la prezidansi sa fè nou anpil plezi. Son emisyon mizik, nou pa ret anpil tan pou mizik. Ou gen mizik ou tande, Jovenel? Ki dènye mizik ou tande? Mizik ayisyèn sitou, hein? Konpa, ou konn, m se plen w konn.